Airbnb se yonn nan biznis ki mache byen e plizyè patenè nou yo e travay nan domèn Airbnb an, son biznis ki mache. Trè trè klè.
Gen anpil nan nou ki te kite ki isit lontan, ki te kite achte kay, gen moun ki tap di oh si w gen ti pyès pa achte kay, but guess what? Kay la e ka ou net. An nou di ke ok nan yo ta chwazi yo depòte w. ou gon biznis ka ou ou gon biznis ozetazini ou yon metel nan ou metel nan Airbnb so ou gon on property manager pou ki manage li pou ou ebyen kote ou ye a ou sendomeng kounye a wap vwayaje chaje lòt peyi ankò Yeah. malezman lakay nou pa bon nan moman but yo pa gen moun ki plis anvi al lakay yo ke mwen nan moman koz hey koz son kote m renmen ale but hey jan sitiyasyon ye nan moman li pa pèmèt mwen ale but nou menm kap viv an Ayiti nou menm ki still ap gon gon pakèt ti jèn kap viv an Ayiti ke Yes. like Nou bezwen nou. Anyone Q bezwen nou. Ki nenpòt skill ke w genyen an. Ki nenpòt skill. Ekri nou nan Instagram. Anyone Q. Depi w mete Anyone Q. Senpleman wè. Jan w wè li an nan screen nan. Ou pa menm bezwen fin mete akademik la. Wap jwenn Anyone Q dat io. Ekri paj sa. Di n ki skill ou gen. Ou konn fè videyo. Ou konn chante. Ou konn kriye. Tout sa. Menm kriye yon moun ap kriye se yon skill li ye. Yeah. Gon jan w kriye. Gon, gon, ou rekòde l, ou ka fè, ou ka fè kòb avè l nan street. Yo di m Ayiti kounye a, si yon moun mouri ou ka peye moun vin kriye pou ou. Son travay li ye.
Se yon biznis. Kounye a nou kab kriye sou entènèt. Yeah, correct. Imagine, Jay-Z fè l. pandan Jezi fèl DJ Khaled fèl pandan nèg ap rejistre album yo like ti pitit ap kriye just mete li met vra sou album nan kounya ti pitit ap touche royalty ou konnen Costa di l renmen royalty anpil. Yon bagay m vle ajoute ankò nan tax lan soutou pou klass tax lan map chita sou sa pou anpil jèn pou pran sòl la. Premye dat la, li ap kòmanse 30 jen, l ap fini 2 jiyè. Donk nou gen 2 sesyon nan maten, nan apremidi. Donk sa pa vle di si w travay maten, ou pa ka pran l maten, gen opòtinite pou w pran apremidi. Pase A1Q nou vle ede tout moun nèt. M pa t konn kou sa non, sa yon. Youn nan grenn bagay ki enteresan. Di l ankò, yo ka pran l si w travay aswa. Si w travay aswè, ou ka pran l nan maten. Ou gen klas la aswa.
Ou ka pran l nan maten. Si w travay nan maten tou, ou ka pran klas la aswa. Toule 3 jou yo. Toule 3 jou yo. Kotch Pire?
Toule 3 jou yo, bagay nòmal nèt. e n ap met cho pou w konprann tout sa w genyen, n ap met cho pou tout bagay vin nòmal. Ok, an nou di ke, èske si moun nan pran klas la nan maten, èske l ka vin nan klas apremidi a tou? Depi w vle, nou open avè w. Si w vle pran de fwa nan jounen, pase konprann, w ap konprann plis. Tout lè fwa w konprann plis, li fè nou pi byen. So, konbyen klas, like, bon mwen estime, konbyen klas ou gen pandan ane a? Pandan ane a, mwen gen estime anviwon 5 a 6 klas, paske peryòd la nou vle ede jèn yo, nou vle jèn yo aprann. Wè sa m di w la, nou ap gen 5 a 6 klas. Depi nou ap gen soti nan 30 jen an la, m panse dènye klas n ap gen l ap fèt an novanm. Apre sa, n ap globalize tout moun sa yo ansanm nèt pou nou fè yon dènye training pou yo. Ap gen selebrasyon?
Selebrasyon, anpil chanpay, anpil bagay, anpil fèt. Youn nan bagay m vle etènize sou li, nan 2 dènye ane sa yo ki pase a, m jwenn anpil anpil fòn kòl. moun ki ap rele m yo vòlè kòb yo, moun ki ap rele m yo vòlè kòb manman, kòb madanm, kòb sisi. Yon sèl grenn bagay ki genyen, pa bliye, nou te gen difikilte sa ke soti Ayiti, ke nan peryòd ki pase yo, anvan pou nou ouvri yon biznis oubyen anvan pou nou vann yon sèvis fò nou gen yon ofis fizik. Yonn nan grenn bagay ki genyen nan Eurone Q, nan chanm ou an ofis ou ka ladan l. kote w ye a, nan machin ou an, ofis ou. Kote w plis alèz la, ofis ou ka ladan l. Paske tout sa n ap fè, nou fè vityèl. Nou gen pakèt moun ki te pran klas nan peryòd ki pase yo, nan 2 ane pase yo, nou gen etidyan ki te pran klas. Jiska prezan, m pa konn figi yo, m pa wè yo, m pa janm. Sa k fè m meet ansanm avè yo, se parapò avèk foto yo. Moun sa yo touche nòmal. E se si m panse tout moun sa yo ap la nan klas sa pou pale egzakteman avèk nouvo elèv yo. Ou menm ki ap soufri. Yo, èske yo fè kliyan? Sori si m te koupe pawòl ou. Like, elèv, elèv, Bon, a, kòj da rèl, a vouj. Son, son, son new market li ye pou yo menm. E son, son trè bèl eksperyans tou. E lè ou gon jèn ki fenk kòmanse. Sa wè kòj Peter, map tounen kòt ou te a. E pou premye ane l, kote li pral anwole 50 a 70 moun. Nou wè gen etidyan ki gen, ki fè nonb de moun sa yo nan sistèm nan. So, kòj Peter, sorry pou m pran de kou pawòl. So, imajine ke, a vouj, Sal sa m sonje nan klas la ke nou mande etidyan yo, minimum pou fè nan tax la, fè 25 moun. Just fè. Yeah pou premye ane. Pou premye ane ou pa ou pa bezwen al fòse pou fè 30, ou pral fè 500 konbyen moun. Koz le it's a lot of management malgre ke nou gen anpil tech support pou nou ede w avèk sa. So yes minimum 25 moun. E nou An di. verite, pa gen, pa gon elèv ki fè pi ba ke 25 moun. Non, pa gen. Pa gen elèv ki fè pi ba ke 25 moun. Se yon bagay ki atire atansyon m anpil paske m ap gade gen nouvo elèv ki vini. Fè matematik la, average ke etidyan sa yo chaje chak trak se yon average a 400, 400 dola. Yo fè 20, yo fè 20, 25 moun. Pou pi piti. Kounye a ou menm fè matematik la konbyen moun ou ta renmen fè epi pou wè konbyen kòb ou ka chaje yo.